Facebook bonswa e Instagram Twitter kòm Facebook kounye a chanje li chanje non se kesyon de e se de kòman kòman sa o oh, o oh. e meta e pa meta meta meta Ason meta. Bonswa YouTube, YouTube ki elimine 3 video m yo sa resamman nan menm semèn sa m kwè. E 3 video m li elimine e ki pale sou vaksen an alòske mwen m pran tou le 2 doz yo men YouTube di m konsa wi m ap mal entèprete bagay sa yo bon konnen ke bon sa se mwen menm m pa gen pwoblèm yo elimine 3 video m yo. E mal entèprete, non sa vle di a se 2 oktòb 2021, li fè 10 zè 50 minit nan lakou Repiblik Dominikèn nan. Nou pral pale sou bagay ke anpil moun ap kouman sispèk li men yo poko vreman chita sou li pou nou ta koze sou li paske se tout moun nèt E e tout moun sanse 90 95 pousan moun li yo sanse anpòte pa sistèm nan e yo gentan vin nan anpil pati sistèm nan. Mwen 90 pousan oubyen 70 oubyen 80 pousan gentan vin pati nan pati sistèm nan. E yo vin konnen sa k rele nou vin aprann maladi covid 19 la Epidemi covid 19 la vini avèk yo sa ki rele yon distans sosyal alòske se sa nou se sa yo vin fè nou konnen avèk distans sosyal sa a men distans sosyal te gentan kreye li te gentan la deja te gentan pratik deja san nou pa t rann kont distans sosyal la kòman kòman sa. Koman li te gentan pratik distans sosyal la? Ou konnen yo menm, menm yo menm nan tou, menm yo menm nan, yo fè nou kreye distans sosyal la san nou pa rann kont. Menm yo menm nan, kòm ta di ou, yo, yo, yo, yo, yo ba nou de eleman, yo ba nou yon seri de plezi pou nou kapab kreye distans sosyal la atravè de Facebook. A travè de youtube, avèk tout rezo sosyal sa yo ba nou, yo ba nou fri a, san nou pa konte pa koute nou yon goud la. Moun yo gen yon rezon, yo gen yon rezon espesifik ki fè yo ba nou ni, ki fè yo ba nou ni tou, e bagay. Bon, kòm se Dye, Dye tou ki vle l konsa tou. Alò, tout sa m ap di w yo la a, pa gen anyen ki andeyò de la volonte de Dye non. Non, tout sa m ap di w la pa gen anyen ki fèt dèyè do Bondye non. Se konsa ke l te pwograme mond la e konsa mond la prale. Kounye a, mwen menm, devwa mwen menm alò, se m defini oubyen detekte m kab ou ka m ka fè w wè, konprann kòman mond la prale. E se swa di yon fason sosyal, swa di yon fason ekonomik, swa di yon manyè ekonomik oubyen di yon manyè syantifik oubyen di yon manyè filozofik. Ok apati de la nou pral moutre w, nou pral fè w konnen ke nou pral moutre w, epa nap di w nap denonse, nap di w li men epa pou w di kont nou kont li ok. E Facebook la li menm sa w konnen yo fè, yo fin fè nou, yo ba nou tout bagay yo gratis, gratis ti cheri. Epi epi tou yo pèmèt ou tou pou voye tout tenten sou Facebook la. Sèlman pa manyen pwen kowonaviris, pa manyen pwen kwayen sa, swa pou ka pou tonbe la, pou yo kab dakò se pale byen de li. Di kowonaviris la egziste, kouman pou gen distans sosyal, tout bagay, se pale byen de li. Depi ou pale mal de li, y ap elimine, y ap kontni sa w pale la, e si w kontinye y ap retire w, y ap retire w nan medya a, y ap retire w la. Sèdike Yo pito foye tout tenten nèt, tout bagay sa w renmen, sa w pa renmen, kounye a tout moun al nan Facebook pou yon bagay byen detèmine. Chak moun itilize Facebook pou yon bagay, pou pwòp bagay yo. Ok, gen moun menm kòm ta di w nan kèk domèn yo pa nan domèn sa menm, se nan domèn pa yo ye, ap chache bagay kote pou yo fè yo ri, kote pou yo bagay, se gen pou yo kap chache bèl moun, chache bèl gason, bèl fanm, oubyen tout tenten nèg la fè, ou konprann, nap jwenn yon gwoup moun kanmenm ki renmen sa, kap ri kanmenm.

Konprann e de je tou yon lye de e bon kòm ta diw tout bagay se kòm ta diw m kab diw ke tout anbyans ke w bezwen yo tout anbyans ke w bezwen ki tap men fè w santi w kontinye bagay la yo ba w l nan Facebook yo ba w l nan YouTube yo ba w l nan Twitter yo ba w l nan Instagram yo ba w l nan WhatsApp yo ba w l nan bagay sa ke yo kenbe w yo kenbe w okipe.

Li pa gen megabay ou konnen megabay la konnen se nan se nan e nan youtube li fè se nan gade video la li ou men se nan tèl bagay la li sa di ke kòm si m ta di w ke se konsa ke se konsa yo yo pran mond la nèt yo sanse kòm si m ta di w pran mond la yo pran mond la pou yo se ke yo pran mond la se ke sa vin kòm sa vin pèmèt tou madanm ki ta mesye mari ki ta kay sa vin kite kòm ta di w anpil fanmi kraze anpil amitye kraze anpil bagay Kòmsi m ta di w kounye a amitye pa vin pa anyen kounye a. Bon, e kounye a, kounye a, apa pati de la kounye a, kounye a, e, kounye a, kòm ta di w la bon, fèk ou vin se se pami pi bon zanmi w, pi bon madanm ou, pi bon mari ou. O li vin mari w, vin madanm ou, vin pi bon zanmi w, vin frè w, vin sè w. Kòm ta di w se fèk ou ki vin tout bagay oubyen you ki vin tout bagay la nèt. Nèg nèg yo konnen poukisa yo kreye sa. Yo konnen poukisa yo ba w lfwi a. Pou w fè w vin abitye avè l. Pou kounye a pou sitèm nan vin endispansab pou ou menm. Ou gen dwa parèt lakay moun sa a, nenpòt zanmi ou te genyen an. M pa bezwen konnen nenpòt zanmi ou te genyen an. Amwens ke moun sa a, e l ap espere kòb nan men ou, li espere kòb, li espere kèk bagay w ap pote, swa kòb w ap pote, kòb w ap pote, m ap pote pou anpil pwovizyon, plizoumwen li ka pètèt pase yon minit, de twa minit tan, ou fin resevwa kòb la, apre sa l fin avè w. Wap fè kesyon kesyon zanmi pral tankou resevwa cheswa yn tran si te resvwa seswa sa kè lakay ou lakay ou zanmi ankò koz zanmi pral chita nou pral dyaloge ansanm bagay on ta bon lontan m pa wè w kòman w ye entèl kòman w ye mezanmi pale m de ou bagay sa yo kòman yon ta bagay pou nou pale pou nou pale de de vi nou te konn pase si nou te zanmi danfans kòman nou te konn ap mezire ti panta mache san pantalon oubyen san kilòt oubyen ap manje ti mango pelerin ansanm Kòman, kòman youn te respekte lòt, youn te ede lòt, e de lòt bagay. Gen de fwa nou jwe ti foutbòl la ansanm oubyen nou jwe ti mayèl nou ansanm oubyen nou jwe, nou fè touch kouch, e, e nou fè e chalbare oubyen nou fè tim tim bra di, nou tire ti kont nou ansanm tim tim bra chèch, ou pran l pase l, pase la ban, pase isit nan kontre lòt bò, ou konprann ti won san fon. Tout bagay sa yo nou te konn bagay ansanm, nou manje, nou, nou konn, nou te konn pipi le pitimi nou, nou manje ansanm, ou konprann, nou konn ap al nan anba mango, ban, pran zaboka oubyen kisa, al manje kann. Tout bagay se ou nou konn al peche ansanm, fè ke se youn ki t ankouraje lòt nan vi a ki fè ke jodi a nou youn pa t touye lòt, se te ou te yon bon zanmi pou mwen, mwen te yon bon zanmi pou ou, kòman kòman mwen ka santi m se yon onè pou mwen jodi a mwen resevwa w lakay mwen, m santi m byen, m resevwa w lakay mwen jodi a, bagay bagay sa yo, bon wap wap wap wap prezante l ma, wap prezante l pitit ou, wap prezante l vwazen yo, vwazen mwen te men sa se zanmi danfans mwen, sa se yon frè l te ye pou mwen, yon ton kouzen sa ye pou mwen, se yon tonton l te ye pou mwen, yon papa l te ye pou mwen, se yon pitit mwen l te ye pou mwen, kòm sa nou te yon pran fason pou Se jan de, bon se jan de, e se konsa kilti a, e konsa ke, dan le mond antye se konsa li ye. Sa son kilti, sa son, sa son, sa son edikasyon mondyal, global, nan tou, nan, nan, pandan tou le tan. Men, kounya la, Facebook a YouTube vin kraze sa. Nou vin kraze sa. Kraze sa kòman? Ou rive lakay moun nan. Ou rive lakay moun nan, lakay zanmi w lan, m pa konnen ou te gen yon lide pou li, ou te gen yon lide pou li, ou te gen yon lide pou ou tou, ou te gen yon bon zanmi pou ou, vin lakay li, a mwens, a mwens ke, bon, bon, bon, bon, pa byen, hein, bon, tande, mennaj pa mennaj, fiyanse pa fiyanse, mari pa mari, l ap fin fon ti babay pou ou, l ap fin fon ti anbrase w la, apre sa m pa kache di w, tout moun pran chèz yo, pa byen konnen, moun pa konnen si lòt egziste. Se ke li gentan mete distans sosyal li devan moun granmoun nan. Gade, de moun ap pale avè w, li pa bezwen w ankò. Li pa bezwen w. L ap pale avè w kòm ta di w ap pale avè l, epa e pa avè l w ap pale. Kòm ta di se bagay l ap pale. Gen de fwa l tonbe ri devan w men w pa menm konn, epa e pa ou menm, epa e pa pou ou, li pa sou ou ankò. Li pa sou ou ankò. Sa vle di ke li te tou di kon pou ou, pou mèt ou pa ou pa t bezwen vin lakay li. Ou di mèt pou ou pa t bezwen ou pa t menm egziste. Depi li gen Facebook li devan l. Sa vle di ke yo menm yo, sa vle di ke distans sosyal te gentan kreye pa nou menm san nou pa rann kont. Nou te gentan distanse nou de frè a, oubyen de zanmi w lan, de kisa, de manman w, de papa w, de madanm, de mari w, oubyen de lidè a, oubyen de tera a, ou te gentan distanse to de li menm, paske kounye a tout bagay yo se, se la a, pa gen nou ap gen nou ale de moun kouche sou kabann, de moun kouche sou kabann pral nan youn bay lòt do, youn bay lòt do, tout moun kòm ta do la, pa gen, se pa pa gen bagay, youn bay lòt do, tout moun sou fe, nan, nan youtube, tout nan youtube.

Guitry tap gete epi tap gen kont ak madanm ni, li vin fime madanm nan, li voye li voyel sou video, li di moun nou epi mezanmi nou wèm pa janm di l anyen, kòm ta dwe se mwen se Fedou Talè ki te marye yo, oubyen Youtube Talè ki te marye yo, oubyen ki te fè ta, sa vin kòmsi m ta di w ke, kòm ta di w ke, sivilizasyon lemond disparèt. La sivilizasyon an disparèt. Te gon bagay bon, te gon, te gen, te gen tout bagay nèt sa w te konn wè lontan, sèl tou nou lòt moun kounye a. Nou lòt moun elektwonik, sa ke, sa ke egzistans sosyal la kounye a, li, li, li, li gen tan, nou, li te gen tan byenveni lakay nou. Nou te gen tan elimine zanmi an nou, nou te gen tan, bon zanmi an nou ka bon, bon ke pa gen pwoblèm mwen t la, ma, ma, ma, ma tande w, ma, ma, e whatsapp mwen, ma tande w sou whatsapp, ma tande w sou video. Sa di ke pèsonn sou pa, pa, pa enpòtan ankò. Paske ou, paske moun nan, swa ou wè l tout lajounen sou facebook, bon w pa, ou pa bezwen w wè l anfas ou ankò. Men lontan ou pat ou pat lontan kòm dadu ou pat janm wè moun sou Facebook, lè w te vin resi wè l la ou te kontan. Men kounye a piske w wè moun nan sou Facebook tout lajounen 24 sou 7, kounye a ou pa menm enterese wè l ankò. Ou pa menm di pa menm vin lakay ou ankò. Esèk se yo menm, menm yo menm se, e menm sistèm nan tou ki tou fè w kreye, ki tou fè w resevwa oubyen kreye sa nan may nou. Bay distans sosyal la. Kounye a e pa kowona a non, e pa kowona a. E pa corona non son kesyon de Facebook son kesyon de YouTube ki te gentan kreye nan mind ou anndanw distans sosyal la. Sa vle di pa genyen pa genyen sa ankò wap pral se ou pral pèdi tan ou pral ka yon zanmi kounya no. Pa vin pèdi tan al ka yon zanmi kounya. Yon swa sonson yo kal ka zanmi an, ou pa nan Facebook, ou pa nan anyen, ou pa nan YouTube sèlman ou rete san telefòn, san telefòn ki pa ki pa Android, telefòn ki pa ki pa gen WhatsApp, ki pa gen bagay, ou pran ti telefòn sèlman pou fè apèl sèlman. Moun pa janm tande ou pa janm wè ou, ou pa rete pran ou pa rete sou li la, ou pa rete sou li la ap di w o, bagay sa yo epi, epi kòm ta di w la, depi w pa gen telefòn, kòm si m ta di w pa sou moun kounye a. Ou pa gen telefòn ki gen ki gen WhatsApp ou pa sou moun kounye a. Ou pa sou moun. Bon pratikman moun bay lakay moun. Moun bay lakay moun ankò. Paske moun nan si moun nan pètèt bezwen, li ka bezwen kit sa, li ka bezwen e, li ka bezwen yon bagay, li ka bezwen yon bagay ke pa ke li pa ka ba li. Manje, lajan, tout bagay li pa ka ba li. Alò, moun k ap fè gwo kòmès sou Facebook yo, wi Facebook ba yo kòb, yo fè atèvi, yo fè piblisite. M ap di w konsa. Nou te gen yon sistèm konbit lontan. Nou te gen nan kilti nou an, nou te gen sa ki rele konbit lontan. Konbit la rete, li disparèt. Pa gen konbit ankò. Konbit nan fason ke ou ede m, mwen ede w. Se ke, pa egzanp, nou pa t bezwen, se ke m sonje, m sonje nan epòk papa m, defen papa m, yo te gen yon gwoup zanmi, yo te gen yon gwoup zanmi, nan katye a. Yo te gen yon gwoup zanmi nan katye a oubyen lòt katye tou, yo toujou gen yon gwoup zanmi konpè, konpè, tout moun se konpè. Tout moun nèt se konpè, kòmè, konpè, kòmè. Konpè, kòmè. Ou menm menm ke moun pa janm pa t frè papa w, pa t mèm ou tou rele l tonton, tonton entèl, tonton entèl. Pa egzanp, moun sa yo. Lè yo bezwen, pou yo pou yo premye bagay yo vle, lè lè pwòp pou yo sekle tè pou yo netwaye tè pou yo al pou yo al plante, yo pa menm achte jounen nan men moun. Yo fè yon konbit, sètadi ke pa egzanp jodi a se jou pa m nan, tout konpè m yo vini la sèlman mande m fè manje ba yo ti ba yo ti tafya yo. Si yo bwè. Kounye a fè manje baw ti tafi anpi tou parèt la yo kòmanse yo menm ankò menm ankò yo kòmanse ap youn ap bat youn ap bat bay la dèyè anpi tou yap chofe lòt epi kounye a yap yap voye kout sèpèt yap voye sèpèt oubyen kout wou desann epi yon ti kadèke yo yo yo banm sèvis kounye a yo banm sèvis kounye a nan lòt semèn apre apre 2 jou se kay konpè entèl nou prale. Konpè etan ap fè menm bagay la tou. Sa nou pa p sèlman fè sèlman, se fè manj ba nou manje, ba nou manje ou konn ou konn bout maymoule, trètman maymoule yo tèlman ba yo ou konn ou trèt maymoule sa yo, ba nou manje epi ba ba nou ba nou ti tafya nou, ti kleren nou pou nou bwè. Epi ba ti mwen aprè sa kounya moun tout moun sa yo tou yo parèt la nou nou ba nou fin bay lòt ton konpè a sèvis kounya lòt sèvis la pral pou lòt mwen osi o fi a si kounya ou ansent kounya tout moun jwenn sèvis Tout moun plante, tout moun k bagay, san yo pa depanse yon, yo pa pase yon goud pou yo pou yo achte, pou yo achte jounen. Men kounya, bagay sa a disparèt. Gen lòm ki vini, pa gen bagay konbit ankò. Pa gen bagay sa a ankò, bagay resevwa moun lakay ou byen al konbit, resevwa, pa gen bagay sa a ankò. Kote gen al chita kay moun nan, chita, al vizite moun nan bagay sa yo, li pa sou ou. Paske li menm ankò, li menm ankò se vin, li vin kòm ta di w li vin, li vin, li vin, li vin, kòm ta di w li vin, li vin yon pati sistèm nan tou. Kòm li vin yon pati sistèm nan, kounye a, gen sistèm sa tou, lè sistèm nan ta vin retire l, ta vin ba l dè kondisyon pou l ret nan sistèm nan, l ap oblije aksepte kondisyon paske e sistèm nan ki, paske li vin tanbi, li vin sistematik, li vin, li vin yon pati nan sistèm nan li menm.

Ok sa vle di ke men gen moun ki ka pran itilize Facebook la se moun sa ki komès lap fè bon se kob lap fè komès lap fè tankou gen pè kon menm moun ap pale sou Facebook la Facebook la mwen pral gade map mwen wè kom gen mesaj map bay ki sa de mesaj ki gen pou l wè avèk avèk e e ki gen pou l wè avèk nanm avèk òm enteryè a epi gen de mesaj tou gen pou l wè avèk tou edikasyon tou. ki gen pou wè avèk tou inyon, e gen pou wè avèk tou avèk moral tou, paske nan pale de, lè nan pale de de edikasyon nou pale tou de de sa k bay peyi tou, lè map do lè map eksprime'm etan sitwayen peyi'm, m gen dwa di konsa kote kou a fè mal, kote kou a fè mal. Sa di ke aprè sa, aprè chak moun gen fason kote yo prale fè yo. Men lè yon zanmi vin lakay mwen, m pa menm konnen m te wè zanmi an sou Facebook, Bay genlè fra moun nan li menm pou mwen moun nen pou lap prete w anpil atansyon si w konnen w pou pote yon mas kòb pou li pou li ou pote yon pantalon vin swa pote ou pote sak diri sa ou pote pwovizyon pou li lap gen yon ti atansyon pou l resevwa l nan men w aprè sa aprè sa m pa kache di w li lago se li tounen li tounen lakay li sa di li tounen lòt kay li a ki ki Facebook kounye a li pa bezwen w ankò li pa bezwen w ankò sa di ke se lanmou an pale ankò Pake frèm nan pa gen bagay sa ankò. Bagay sa elimine disparèt sou planèt la. Sa vle di ke avan kowona te vin temine avèk li, yo te gen yo te febri te gentan febri avèk you tou te gentan fè moun nan abitye avèl, fè moun nan distansye zanmi w nan, distansye manman w, papa w, e sè w, frè w, bon zanmi w, lidè w sa l te ye a. Ou pa wè l pa ale lakay ou ankò. Men lè moun vin lakay mwen, moun vin lakay mwen. A mwens ke, si m al CR èske m te gen randevou pou m te fon transmisyon? Bon, li pral depan. Si moun nan se moun nan menm gwoup la, nan menm gwoup la, si m fè transmisyon an, si m fè transmisyon an m konnen ke l ap byen kontan l ta la. Pou l ta la pou l ta repons paske m konnen se pati li tou, li pati ladan l tou. Men gen nan fanmi, men nou wè sa pa menm enterese moun nan tou sou bagay sa. Sa vle di konn avèk men lè moun m konnen ki pa nan domèn sa, m met telefòn nan yon kote pa mwen mèt kraze telefòn mwen. Kounye a se avèk moun nan map map map map map konvèse, avèk moun nan fò m pou m pou m kontan wè, avèk moun nan n ap poze kesyon, n ap fèt m ap bay ti blag nou. Pou fason moun nan pa pou moun nan ka pou moun nan pa santi ke mwen menm m distansye l. M ba l 2 mèt de distans kòm m kowona l.

Yo di konsa ke, men sa ou te di ou, yo di konsa tout moun yo lontan yo te nan menm lye, yo te menm kote, tout la, tout la moun yo te ansanm, y ap pataje la pawòl, y ap pataje pen ansanm, y ap, y ap kont, y ap pale de pawòl Bondye, y ap pale de la pawòl ansanm. Sèke yo te konn reyini chak semen, chak jou, yo te konn reyini. Ou konprann sa se yo te se yo se yo se te fanmi sa se lè te nou t ansanm youn te pa youn te pase youn youn te pase kòm ta di yon konsèy bon lòt ou pa lwen preske nou ansanm nou bagay kòm sa nou la gon vi kounya nou vin gon lòt vi nou vin gon vi n ap vin transmèt vi n ap vin transmèt vi a lòt moun li transmèt vi ba mwen nou n ap transmèt vi ba li Sa di ke se ke sa, se se sa, se sa, se se linite, se linyon, se se se la fami. Ok, kab gon fami kominotè, kab gon fami de vwa de de de de de vwazen, kab gon fami yon fami di o nivo di katye, e byen kominote, ap gen fami tou, ou konnenl, paske gen de zanmi zanfans ou konn wè ou pa wè menm ke, menm ke w te wè l sou videyo, menm ke, bon, valè moun, valè gwo, valè atis wap wap wap wap wap wè sou videyo tout lajounen.

kap batay pou ta touche atis paske se yon atis li renmen, atis la fèl viv, atis la moralman li bal manman li li bal li bal anvi de viv, se ke sou le pwen sou le pwen edikatif e le pwen moral ou byen sou le pwen santimantal e e e e atis sa fèl atis sa ogmante ou byen ou byen bal bal es bal bal kòm ta do li bal rezon de vivr li toujou kontivay se li menm ki kenbel moralman, kenbe li sikolojikman an sante. Men si se, si se, kòm m ta di w, e nan nan pati relijyez la, men kèk la bay kèk son, yon predikatè, yon doktè, yon doktè ke m konn tande, yon doktè ke, ke se li menm ki konn kenbe m, pou m kab di w se mesaj li ki ban, ki ban m, ki ban m espwa, ki fè m konnen ke m nan bagay. Men lè moun sa parèt ban m, ke m te wè moun sa 50 tan, mwen chak mwen televizyon a sa ki enterese m, kounye a m ap wè moun sa fas a fas. Nou fas an fas pou la vin dyaloge avèm pou sa pou sa moun ta vin ta vin lakay mwen. Ou moun ta vin ta vin lakay mwen, ou moun pèdèt moun ta vin mezanmi m pa konn kote m t ap mete kò m paske paske paske pawòl sa pawòl m ap tande de moun sa ou mèt konn sa se yon moun Bondye te kreye menm pou mwen. Se yon moun te Bondye te kreye menm pou mwen.

Menm vwa moun nan legliz vin pitit sistèm nan. Sèke vin pa gen valè ankò, pa gen valè. Wap gade, wap wè, wap gade, wap wè, wap wè kòm gade ou, lòp lò gade ou wè, wap wap wè, wap wè, menm nan dyalòg antre gason e fanm, prèske, prèske ou kap dèyè m kap di ou se lakay la fanmi, bay fanmi sa pa egziste. Gen kèk fanmi map gade li pa egziste vre, kèk yo pa genyenl, bon m konprann gen yon lè gen yon lè pou tout bagay m konprann sa, m konprann gen yon lè pou tout bagay, gen yon lè pou bagay gen yon lè pou tout bagay, men lè w gen vin moun vin lakay yo m pa di bagay marye ak madanm, men lè moun vin lakay yo, paske marye ak madanm tout lajounen yo la, map pale w de moun ki vin lakay yo. Moun ou dwe ou resevwa lakay ou e e resevwa e sak fèm dou e e e map gad map gade la e dim wè sa menm yo Google la dim resevwa che swa est une habitude bien ancrée chez nous resevwa che swa est une habitude bien ancrée chez nous un plaisir menm selon l'étude de l'institut se yon plèzi

E 70 pousan le fon o mwa o mwen yn fwa pa mwa, avèk kòm prensipal motivasyon de pase yn bon moman ansanbl. Men sa pa genyenn, espesyalman, ou konnen, ou konnen, depi ou parèt kay, depi ou parèt pètèt kay moun sa a pètèt, moun sa a ap sispèk ke ou pa pote lajan pou li, ou pa pote yon sak diri, ou pa pote yon sak kisa, ou pa pote kisa bagay pou li, sèke kòm ta di w la, li pa bo valè. Men moun sa yo, lè montre moun sa yo sa yo, moun sa yo ou konn ou konnen te ke fransè a ou byen blan an, nenpòt ti jès ke w fè, son pakèt bagay. Ou vè yon ba nou vizit, ou rele nan ou rele nan tè, son pakèt bagay li ye pou li. M'ap gade mwen, m'ap gade mwen pou pou fèt de nesans, pou anivèsè prezidan Poutine, yo fè l kado yon bèl ti chyen. M pa konn si w wè sa. Pou anivèsè yo fè l kado yon chyen, yon bèl ti chyen. Ti chyen woz ak po pit, yon po pondènè. Sadi ke m wè misye ka pran foto a ti chyen an. Li kwe ti chyen an ap bagay li. Li pran foto, li pran foto. Ap ti chyen an, bon bagay lavi m fè, bon bagay lavi m bay lemonn antye nèt. Sèke avè foto ti chien an kounya ou ta parèt ou ta fout a ou tal parèt lè wap fon ayisyen wap tou wèl bgy mon ti chien m fè w kot gade w la bgy m deja chien deja wap pote chien ban mwen on lè m son m sonje te gon ekip te gon ekip foutbòl se pa se pa se te gon ekip foutbòl bon map pale w de ayisyen an te gon ekip foutbòl ayisyen ekip ki te vin la ki te vin nan vil kote m rete a. Yo vin wete mwen di a mwen di men mwen kòm pou mwen m konnen ke ayisyen se ayisyen ayisyen pou ki pou ki bay ayisyen valè. Lè sa misye pat menm konnen ki moun mwen ye. Lè sa m te nan vis konsil bagay li pat menm konnen ki moun mwen ye non. Epi m ale m al konnen m al konnen egzakteman e si yo ka gen yon si yo pètèt ki yon bagay yo bezwen e si yo gen yon bagay yo bezwen. E yo paka pase yo konnen se nou kore si yo bay yo, si yo bay yo bezwen kèk yo bat nou pou nou ka fasilitel nou ka chache moun fasilitel ou konprann e pou tou kote pou ta pou yo ta jwenn bon bagay yo ta bezwen kèlkonk si yo ta bezwen yon kote pou yo konn al achte yo achte kèk bagay m ta ba yo esplikasyon hein epi kounya mwen m parèt la m parèt epi m ap pale avèk youn ladan yo m di yo o mesye kòman nou ye la se ekip ayisyen nan ki parèt la. Se ekip Ayisyen nan, se youn nan se nou se youn ladan yo? Ou konnen sa se youn nan jwè yo di m? O, kounye a se yon zanmi ou bezwen la a? O, se yon zanmi ou bezwen la a? Se yon zanmi ou bezwen? Epi kounye a, te gen youn nan moun yo ki te konnen m ki al di m, ki konnen m, ki te al ap fè m sèm byen, m di ok. Ok, m te bezwen zanmi piske ou plis ou rejte zamitye, bon m ale. E koun ya gen yon kal di kon sa, se plis kon si lò pale la, ou la. Se kite yon bagay di an. Koun ya le bay, e pi koun ya, e di kon sa ke, yon bagay la rive denwen yon antrene, antrene a, ba yon sa misye di kon sa ou vil bagay, a di kan non, ou non non. Sa se mal, bon m kwè ke, m kwè ke yo te menm ta vle pran sanksyon, pou yo menm sanksyone misye. Alò wè se wè te rete gon sanksyon te wè kan menm. Se kòm ta dou, ayiti se kòm ta dou se se m ka ap dou ke nan kò kòman nan ki eta kilti a vin kòm kòm kòm lè sovaji a rive. Bon ale vwa kounya. Ale vwa kounya. Ou gen Facebook, tout tenton jwenn, tout bagay moun nan fè, tout bagay, tout krim bagay krim moun nan jwenn se nan Facebook ki pase l. Tout bagay onèt se nan Facebook ki pase l. Ou y ap touye moun sou Facebook. Ou y ap fè tout bagay nan Facebook. Ou byen nan YouTube nan yon tout. Tout bagay sa ki aksepte tout bagay nèt yon fason ke pou kab jwenn tout sa w bezwen pou jwenn li la. Ou pa bezwen zanmi ankò. Ou pa bezwen matant ankò. Ou pa bezwen tonton ankò. Ou pa bezwen granmoun ankò paske moun sa w se moun andeyò w ye. Se moun nan se moun andeyò. Se moun de paske moun nan pa gon de moun nan pa gon yon telefòn andwoy andwoy andwoyid mwen t konnen ke l pa sou moun. De moun nan deyò se bay bay peze bagay ede m peze. Se pa gen dempeze aktyèlman. Kòm tadouke se tout bagay sa tou, se tout bagay sa ki vin fè ke, ki vin fè kòm tadouke, ou distanse yo, ou distanse, distanse sosyal la ou te gentan fè l avan, nou te gentan kreye l, nou te gentan aplike l sou frè nou, sou zanmi nou, sou lidè nou, sou, m ka ap di w sou bon, sou fanmi nou, sou pwofesè nou, nou te gentan aplike l avan menm laparisyon epidemi sa a. Ebyen, m konnen ke se pa tout moun sistèm nan ap konvenk. E pa tout moun k ap idistansye, m konnen ke pa tout moun, ap gen, ap gen yon, ap gen yon rès ki rete kanmenm. Ap gen yon rès ki rete, sistèm nan pa p, pa p, pa p konvèti l. Sistèm nan pap konvèti l an tankou bank fè yo tounen wobo. E sa ke tout moun devni, tout moun aktyèlman yo poko menm gen mak la, yo devni, yo tounen, yo devni sibòg. Se ke yo gen mwatye machin anndan yo, gen mwatye imen. Sa yo poko menm mete pis elektwonik la. Paske tout bagay moun nan fè nèt kòmsi m'ta di w m'kwè, m'kwè se sèl bagay yo ta rete, m'kwè se parèt la, parèt mete mete pijon yo deyò epi tou parèt la pise, epi pou yo pou yo pou yo pou yo prann sou kamera. Oubyen oubyen fi a fi a desann l'ap desann kilòt li, bon bon bon bon bon n'ap wè sa nan Facebook, fi a ap desann bon ap wè bon ap wè nan Facebook tout bagay. Bon kòm dèbi se sa se sa, kòm dèbi ou wè kòm se de moun tenten ou te y ap pale sou Facebook, tenten bay bagay priprive lakay yo ap pale sou Facebook kòm dèbi sa ou pral wè son pakèt timoun k ap kriye k ap kriye pou pou pou lèt, timoun k ap kriye pou lèt ou wè granmoun ki tèt bèch ap fè tenten ap rele bagay ap pote plent ap pote bagay nan Facebook kòm sa ou wè sa kòm sa ou m pa konprann kòm sa ou vin wè ou vin wè ke sanble ke vrèman Vreman mwen te moun nan pa rinmin ankò vreman vreman gon pati menm nan kali men rès la se pou machin nan liye se pou machin nan liye wè sa vle di ke se nou te nou te vle fè ti rapò sa avèk nou Anbouche sa avèk nou, nou te ka fè nou son konnen ke nou avan distans sosyal la te rive, nou te gentan pran distans nou, distans 2, 3, 4, 10, 15 mèt, 20 mèt, 30 mèt, ou menm konbyen kilomèt menm, de zanmi ou, de lidè ou, de frè ou, de kouzen ou, de vwazen ou, de yon ansyen zanmi ou, ansyen pwofesè ou, ou ansyen mennaj. Pa le fèt ke kounye a ou tèlman petèt vin gon nivo pi wo pase li, yon nivo sosyal pi wo. Kòm sa di ou gen pakèt bagay ka lòt la, se ak yon lòt rezon ankò, sa sou ak yon lòt koz, yon lòt koz, men kounye a n'ap pale w de, n'ap pale w de distans sosyal ke Facebook ou YouTube vin rann nou vin abitye a sistèm nan, kounye a nou vin distansye nou konbyen mètre de distans de frè nou yo, de zanmi nou yo, de konpatriyòt nou yo. De ansyen zanmi w, de ansyen pwofesè w, de yon zanmi ki te fè w byen pou yon jou, yon lè. Pale fèt kou ap rele toutan. Ou di, e pa vre, m pa kwè l. Paske gen de, gen de nèg, gen de moun ki ap parèt, e ou pa, ou pa wè bon. E ou pa, ou pa konn wè, ou pa konn wè Messi. Lionel Messi. E pa tout la joune li renmen Messi, Messi nan, ap nan, ap gad Messi nan YouTube, nan Cristiano, nan chèn televizyon 24 sou 7. Ou pè e. Ou pè Messi, Messi ki te desann, ki te parèt, ki te parèt la, e pa ti peyi piti non, an Frans wi, a Pari wi. Ou pè sa moun yo fè, moun yo depi nan aswè, depi yon jou davans. Depi yon jou davans wi m di w, depi yon jou oubyen 2 jou davans wi, gen moun ki sot byen lwen ki peye otèl ou, ki peye bagay pou yo la, pou yo vin la, pou yo vin resevwa Messi wi. Vin resevwa Messi wi. Alò yo wè l tout lajounen. Yo wè l tout lajounen. Yeah paske yo renmen li, paske lè l jwe foutbòl, lè l ap jwe foutbòl, yo fè moun, li fè moun kontan, li fè moun bagay, li fè ok, e li fè moun yo fè kòb tou, li fè anpil moun fè kòb. Wè li, anpil moun fè kòb. Sa vle di ke lè misye te desann kote yon peyi afrikan, yon peyi afrikan kòman li te rele a? Lè l peye avwe ke kòm se ado ke bon, li konnen map di w, se ke se militè k tap bay militè kòm dabo. Bon yo repisewa men si pi bon mwen ka ap di w pi pi bagay te ke ke ke ke prezidan frans ke ke ke prezidan franse a wi. Avè ke pou demoutwe w ke pou demoutwe w men e pa sèlman ou ki wè lè gen moun nan lè moun nan renmen moun nan vre, lè moun nan renmen renmen sa moun nan fè vre. Paske li pa li pa renmen si vreman li renmen men renmen sa men si fè a. Men o mwen, yon lide, yon lide te ka rive lakay ou. Men se lide sa, se lide sa Dye voye nan chizou chemen ou. Chizou chemen ou, se li menm, se li menm, se li menm ki pote, ki pote yon mesaj ki vin fè ou reviv nan vi ou. Se li menm ki pote yon mesaj ki vin fè ou reviv, ki vin fè ou konnen kounye a ou santi ke pa gen, pa gen strès ankò. Pa gen strès nan vi ou ankò, pa gen lapè nan vi ou ankò. Ou pa gen la peur ankò. Ou te konn ap domi a estre, ou te konn, ou pat ka, ou pat ka, ou pat gen la, ou pat, ou te gen la peur anndan, ou pat gen la pè. Men kounye a lè w vin jwenn lidè sa, mwen menm m pa menm konnen jan li men sa li pot pou ou. M pa menm konnen. Pingon pa menm konnen lidè l te ye a. M pa menm konnen men sa pou ou, se ou menm, se ou menm ki, ou menm pou ki evalye travay ke l fè, mesaj li, yo ba li ba, mesaj li bay la ba, fè nan ou. Ou menm ki evalye l, konpare l a jan w te ye avan avèk jan w ye kounye a. Kounye a ou ta sipoze, se kòm si m ta di w ke, ou ta sipoze ke mesaj sa te ka seve sèvi yon sibòg imen avèk mesaj la. Li te ou byen m pa konnen an, mwen m pa konnen machin la bon, byen m te an nou chanje nati yo. Men m kwè petèt mesaje sa ta vin kote w, m kwè monchè si vrèman mesaje a ta, mesa, mesye mesaj la te fè yon bagay, fè yon bagay yon transfòmasyon anndan w, a m pa kwè mesaje sa ta vin kote w konsa konsa pou ta parèt la. E pou ta les pou ta kòm ta do resevwal tankou moun iri kon kon tankou moun gale k vin lakay ou tout la jounen oubyen wè tankou son moun ke son moun ou wè tout la jounen oubyen kap oubyen kap ba w se kap m pa konnen tankou tankou moun re moun regilye ase konsa. Moun m dwe gade pou wè yo kòman kòman kòman kòman lè Michael Jackson te rive an Chine nan peyi chinwa. Michael Jackson wi te ye nan chen. Ay bagay yo yap remisye tout la jounen sou fez. Yap vin vèy tout la jounen nan televizyon. Tout la jounen yap vin yo gen yo gen yo gen vide yo gen bagay yo gen vide yo gen di vide yo achte. Nèg yo achte byen chè pou yo pou yo pou yo gade Michael Jackson. Misye rive yon nan peyi chinwa nan chine. Misye li tou che yon chinwa chinwa sot tonbe li bi sot tonbe. Telman chinwa vin transfòme.

pou fè wè ke w li rale m akizasyon n dèyè l epi wè pou pou fè wè ke l te tiré yon foto li te nan li te nan li te nan show Michael Jackson e santi l byen pran foto a pran foto a l al bay l al bay bay li pou li epi kounye a li mete l nan nan frame epi kouman ou wè m epi tou avèk byen chè konsa li plake plake l nan salon lakay li e kounye a tank l ap l ap sonje l ap wè pou l te wè li te wè li te wè sa ou a pwòp la le ou a pwòp la vini li te li te li te nan yon pèfòmans oubyen nan yon show ou a pwòp la te vin bay. Epi pèman de lwè tout lajounen. Alò gen de fwa w'ap wè moun sa yo, gen de fwa ou kab di moun sa yo, yo plis kwè nan atis yo, yo plis kwè nan bagay yo ke menm kèk de de moun ki swadizan ou de moun ki ta di konsa ki di ki gen ki gen de predikatè, ki gen de de zansèn, de pwofesè. Lè ou gon pwofesè ou te byen avè l, lè ou gon pwofesè kèk ou yon syantifik oubyen kèk filozòf. Yon nèg ki nèg yon nèg sur le plan philosophique ki te reveye w ki te ki m ka ap di w ki ki konstwi w ki konstwi w filozofikman ki konstwi w metafizikman kounye a menm ke w te wè l sou foto de lwen lè w ta ou ta pran nouvèl ke moun sa ap vin nan vil kote w ye a se ta yon plezi Se te yon plèzi pou ap wè moun sa fas a fas, pou w prete atansyon. Si w te ka, si moun sa te vin lakay ou menm se yon lòt bagay ankò li ye. Nou pa di, e pa nou pa di w, li pa vle di w adore moun nan, wè w adore moun nan. Li pa vle di w adore l tankou Dye, men tankou reprezantan, tankou yon moun Dye itilize pou sove w, pou redrese w, pou ankouraje w. Pou konstwi ou, konstwi karaktè ou, konstwi anndan ou. Menm si le pwen syantifik, menm si le pwen filozofik ou si le pwen metafizik, konstwi ou. Dabò se Dye k voye l. Ou ta presevwa l nan non Dye, nan non Dye k voye l la. Nan non Dye ou ta presevwa li. Se vre. Men jodi a. Pa gen bagay sa ankò. Bon, alò, la m di w, genyen ni la, nou genyen, genyen nan pami, pami moun ki nan, nan gran mwa pagay atis yo, genyen. Ok, genyen. Sa di ke, se apati de la w ap wè moun sa vreman se moun sa ki travay atis sa fè, travay me, me, a travay atistik sa fè, travay atistik sa fè anndan moun sa. Li manifeste l deyò. Manifeste l deyò pou moun nan wè l. Moun nan santi ke kounye a moun sa a tou atis la vin ankouraje. Se sa ankouraje. Ankouraje. Sa vle di ke e. E se, nou pa gen pat gen anpil bagay aswè a. Se sa nou te bezwen vin, vin siyale nou. E pi ke nou ka, nou ka, chak ti bagay konsa, a se bagay sosyal yo, nou ka retounen. Nou ka retounen pou lòt koze. Pou nou kontinye bagay, bagay pwofesi, bagay labib, le bagay zè. Se pou nou kontinye sa. Ok? Sa di ke, e, se, se la ke nou, nou, nou, nou, nou rete, nou pa kontinye plis. E, menm, menm Bondye ki te kreye w la. E kreye linivè la, ikonpri satan, menm Bondye sa a, si sa nan volonte li aswè a, ke ou ap pase yon bòn sware. Sa se zanmi ou, peyizan ou, oubyen zanmi ou, oubyen konpatriyòt ou, Wilder Voltaire.